Dènye modil fòmasyon sa a se atitid e konpetans nesesè pou fè du pledwaye. Alò, pou fè pledwaye, jan m te kòmanse o deebu, nou di pledwaye se defans pasyone d'un koz. Ok donk li mande dè atitid e dè konpetans ann gade kèk konpetans nesesè dabò yonn nan konpetans ki trè enpòtan se la bòn kominikasyon ok donk fòk gon bòn kominikasyon ki pou pèmèt ou gon bon plan de kominikasyon ke mesaj ke ou dwe ou vle k rive jwenn desidè yo pou l rive trè klè ok Donk, bòn kominikasyon, bòn kapasite danaliz, kapasite dekout, sa trè enpòtan. E fò w gen yon kapasite, yon konpetans an tèm de planifikasyon estratejik. Ok? Paske sa mande yon trè bòn planifikasyon. Pa bliye, nou toujou fè referans lè w pale de pledwaye kòm yon vwayaj. Kòm yon vwayaj ke w pral fè ok donk ki mande yon trè bòn planifikasyon pou pèmèt ke ou pa rate vwayaj sa sa konn mande fòk ke yo fè leve de fon pa egzanp e kapasite nan pou pran la pawòl an piblik donk moun ki pwal pote pawòl la ki pwal pale nan radyo donk sa mande yon konpetans epi si se de tèks de kominike de près ke w ap ekri etc. Donk sa kan menm li mande yon konpetans paske ou pa ka fè l nenpòt kòman. E an tèm datitid ki nesesè nou te wè pa egzanp se le kouraj. Gen yon koz ke w ap defann a si w pa gen kouraj ok ou pa ap defann li. Kouraj sa mande menm si Ou jwenn presyon, moun ap fè ou presyon, paske gen de bagay ou pral denonse, ou pral fè pledwaye sou li, donk ou pral jwenn de zobstak, ou pral jwenn de moun ki ta renmen ke sa rete konsa, paske l fè fòtin pou yo, paske l bon pou yo, alò ke li pa bon pou yon lòt gwoup ke w ap defann. Donk, sa mande anpil kouraj, pa egzanp nou toujou ap pran lit medam yo, jodi a, se vre ke medam yo pa poko satisfè de lit la, paske an fèt, an fèt se sa nou te pale, pledwayaj se toujou yon lit kontini. Donk medam yo pa satisfè se vre, men se pa konsa l te ye avan 1940, ke avan, donk se pa konsa lit medam yo te ye. Donk a yon sèten moman medam yo pa t menm gen dwa o vòt. yon vwa pou yo te patisipe nan eleksyon kòm kandida etc. Men jodi a, donk, men sa se pa yon kado di syèl, se yon bagay ki soti anlè ki tonbe, donk se tou, se te yon ansanm de pledwaye, lit, men sa te mande anpil kouraj. Ok, donk se yon lit pasyone, donk fòk se yon bagay ke w pasyone pou li, epi ou angaje w. Pa egzanp, Gen de zoganizasyon kap travay nan peyi a, donk ou santi se jis paske yo pasyone pou sa yap fè a. Ke travay ke yap fè a yo pasyone pou li, donk gen yon ansanm de gwoup majinalize ke yo ta renmen ke kondisyon de vi yo chanje, donk yo angaje yo. Se paske, paske pledwaye an fèt se pa yon bagay ke w pral, wap fè pou ganye de lajan, ok, pou rantre lajan. men se jis yon koz ki afekte yon gwoup moun, ki afekte dè moun, donk ou vle ki chanje kondisyon de vi. Donk, li mande pasyon, li mande detèminasyon, li mande pasyans, paske se yon bagay ou pa jwenn di jou o landmen, rezilta, pafwa. Donk, gen de koz ke w ap, ke w angaje w ladan l, donk se pa paske ou panse ke demen si Dye ve ou pral jwenn rezilta. Donk sa mande, pafwa se dèzane de lit Sa mande anpil pasyans. Men fò nou di ou, tout moun ka fè yon bon pledwaye. Tout moun ka fè yon bon pledwaye si li veritableman pasyone pa koz sa. Tou senpleman, fò gen sa yo rele repatisyon de wol an fonksyon de konpetans chak moun genyen. Pa egzanp, si ou nan yon asosyasyon, donk tout moun pa oblije genyen menm konpetans lan e menm e menm atitid yo donk nou kapab fon yon sòt de pataj de wol kapab pèmèt ke donk globalman se sa m te gen nan fòmasyon an mèsi anpil.